Miwa Poukisa w gade w nan miwa? Ou gade w pou wè si w bèl, pou wè si w lèd, si w gen enpèfeksyon pou w korije l. Konsa tou, ou jis ap obsève w. Nan lojik sa, Radyo RDplus FM. Ak Eskandal Magazine pote yon ribrik pou ou. Chak dimanch, midi midi trant, pandan 30 minit, yon teyat radyofonik. ki titre Mi Rwa. Se ap yon mirwa pou sosyete ayisyèn nan avèk. Des jeunes de la troisième circonscription de Port-au-Prince du groupe Kayatis 2019. Pral vin prezante w yon reyalite nan vi sosyal Ayiti a. Sponsor, vin sipòte travay la. Aple nou o 47 15 34 38, 43 85,

Fòm de Skandal Magazine, Kay Atis 2019 e La Radio RD Plus FM. Miroir.
Oditè, oditris, bonswa! Nou kontan antre lakay ou jodi an. Se dimanch 8 septanm 2024, nou midi. Nou gen emisyon sa ki pase sou radyo sa ki se RD Plus FM. Emisyon an ki se Eskandal Magazine, nou gen ribrik sa ki se Miwa, se yon ribrik ki prezante pa Kayati Sè 2019, se yon ansanm jèn ki genyen nan twazyèm sikonskripsyon de Pòtoprens. Mwen salye ou, Jimson, kòman nèg ye? Bonswa Lefè, bonswa tout oditè avèk oditris Radyo RDplus FM. Se tout yon plezi pou nou pou nou prezante jodi a dezyèm edisyon emisyon Eskandal Magazine, ribrik Mi. Wa! Donk sa fè plezi, nou gen yon seri de moun nou sipoze salye ki reprezante zòrèy nou nan popilasyon an. Nou gen Gregory. Ki te branche nou nan zòn Turgeau. Nou gen Jasmine.
Ki te branche nou Carrefour. Nou gen Madam Annette. Ki nan Fontamara.
Nou genyen jisteman Madam Nazaire. Ki nan Fontamara.
E answit nou te genyen Benita ki yo menm te branche nou san konte yon bann lòt moun ke nou pa tap gentan site pou jodi an la a. Wi, se sa nap tou di tout moun yo, toujou branche e lè ou branche, ekri nou sou 47 15 34 38, 43 85. 54 61 ou di ou te branche e konsa nan pwochèn emisyon an nap genyen poun voye yon dedikas pou ou ki se yon bèl salitasyon. Enben nou pral pati Jimson e avèk emisyon nou pou jodi an mwen swete avèk tout moun yo bòn ekout. Bòbòt!
Bòbòt wi!

Ebè de bon bagay ebè de bon. Ala finèz ou gwo gwo pòpòt pou ou vin twò foure wi ala finèz kòman granmoun kòman ou ye ou pat konsa non lè magi pat pati a. Men bè de bon ou konnen pati se li pat gen kòb tout ti ajan m pase nan boudè magi

Ayayay! Ala pinèz, popot, mgogo! Sa te bon! Pwèt pwèt sòti dan dèyè m nan ban m lapè mwen! Mdou m pa gen anyen! Ayayay! Ala pinèz! Kote gogogogo m nan vini ye? Humm! Ayayay! Popot! Popot wi! Popot! Ou di yoy, ou pa ou ve bouche ou reponn. Wi, mwen mouri gongòy sou ya sou kote wi. Wi, mwen mouri sou kote wi. Mwen ye yoy, le pinèz. Ou di kon moun pis. Ou di kon moun pis. Ou di pinèz. Ou di ti wi, ou di ti wi.
Pòpòt! Pòpòt! Granmoun ouvri mwen m angaje!
Pete bò ou konn di w pa fwenk pete pòt dèyè tete ye pou m dòmi l ye Tete! E pa pèti bò non granmoun se tete! Tete ki tete! Tete zanmi maga granmoun vin ouvè mwen m angaje ban w timoun nan men m! Tete zanmi maga! Tete tete!

Granmoun, m pèdi tout sa m te genyen. Bandi pran kay mwen granmoun.
Avanyè la m sot achte 57 mil dola machandiz. M pa sove youn.
Granmoun, sèlman avèk timoun nan, avèk yon ti bous mwen sove ki te gen 5 mil goud ladan l. Apre sa m pa sove anyen. Woy!
Woy! A! A! A! 57 mil! 57 mil dola granmoun!
An mèt de moun nan dòmi! A! A! Men kòd mari ou! Granmoun nou chak fon bò, m pa konn kote li ye mwen menm. M fon bò, l fon bò. Kounya yo pran kay ou a, se bò kote w la ti re sa yo. Granmoun bò kote m nan menm, e pa de moun mouri m pa rankontre non. Moun ki mouri! Oh!
Granmoun moun yap fizye moun yap rache Yon granmoun gon mesye ki rele mesye Solon bò lakay la ki gen 5 timoun. M konnen li madanm li bout ponyèt. Wi granmoun madanm li bout ponyèt. Eehh granmoun e mwen kap diw pa wè e mache yo mache sou mesye sa wi. Mesye Solon wi.
Mesye Solon granmoun.
Mezanmi vye bout malere kap vann kann nan bourèt la wi. Wi granmoun e Bondye k sovem wi granmoun Bondye. Sa Bon madanm de bot ponyèt. Mwen fè fò nan, m kwè l plen timoun. Gen 5 timoun ou granmoun bon nou pa konn ki la divinite timoun sa yo ki kote yo fè. Yo touye li.
Bon granmoun m pa konnen mwen menm m paka di w anyen pou sa m wè kap pase devan zye m. Mwen byen, kounya si vye Solan mouri. Se li ki tout malerèz la. Bon kisa ti moun sa yo pral tounen. Ebyen granmoun Bondye konnen si m pa konn anyen non m pa ka di w anyen depi Bondye fè m sove vi m m jis mèsi Bondye an pasan kot Maga a? Magi Ou ri.
Magi pa la nan. Magi pa la granmoun. Men medanm m di w li pa la. Men lè sa granmoun kot Magi ale? Ah eh ben tèt an pa konnen met gel nan patenn wi. Kisa granmoun? Manti granmoun pa banm sa kenbe. Ki bò di Magi ale? Magi pati.
Men granmoun ou ipokrit twòp granmoun. Ou son granmoun trèt ou ipokrit pou Magala zanmim li ye m zanm ou granmoun pou lap pati ou pa dim. Men nou pat konnen. Bagay yo fèt rapid, yo fèt vit e sak fè Magi pa di pèsòn nan. Ah granmoun ou a ou menm? Nan bouch peti bo map konnen maga pati. Peti bo sa duel sa bob li a tout bagay li tande l ouvè bèk li li pwen di li gad on gason sa se non vant fek an sòti wi. Hey bon granmoun nèg ap tande nèg ou li. Mwen menm m ta bezwen mat on gason vye peti bo m ta pran nan jènès mwen lè m tap pran gason e gason m te pran wi. Woy granmoun stress mwen tou nan kòm la wè map ri la epa mwen kap ri m pèdi tout sam te posede granmoun. Bon pitit mwen pa di mwen pa di mwen ah mele kay ou a. Oh oh granmoun avan yè wi nèg la meble kay la bon mwen. Meble ou di wi. Meble granmoun.
Lal achte yon kabann pou 10000 dola ban mwen kanape bagay sa pa konte non granmoun. M pèdi tout. Ou te mete sou kay la. Oh oh granmoun m mete taj wi. M pèdi kanape, m pèdi yon kabann 3 plas. M pèdi les. Enben, ou te limena, men kounya pa gen limena. Epa vòlè pran tout afè ou. Moun limena pou 2 jou. O non granmoun pa ranse avè m, limena pou 2 jou. Pa fè m sa, paske m ap dòmi nan katon pinèz ou ansanm avè w la, pa fè m bagay konsa. Men kisa m di w la pou fache a. Non granmoun, o o.

Yo la wi granmoun fòw ta ranse avèm vre paske map dòmi sou katon pinèz ou ansanm avèw. Ebyen sa ou te vin fè isi a pou ou fèm ouvè pòt mwen an men mwen pou w dòmi kounya ou sòti pou w bat mwen moun pòtoprens kòman n fout fè engra konsa ki jan lwa ou gen nan tèt ou ou menm ti fi sa a. Ebyen lwa petèt gen dwa li nan tèt ou l desann epi l vin danse nan tèt mwen granmoun frekan granmoun sanwont. Ebyen yon lwa ou fenk gen nan tèt ou fenk tande antre legliz al priye tou tande.

Humm pitit mwen kote oh kote ou jwenn timoun sa bobot Humm e madanm ou pote pou mwen oh vini m pale w madanm mwen kòman w ye Tande banm ba nou bagay madanm se timoun mwen genyen e granmoun ou ye kòman wap di timoun madanm ou an tande bon Humm bobot map jwe a timoun nan Humm vini madanm mwen Hey kòman w ye. Pètiboo, pa janm pèmèt ou fè m bagay konsa. Pou pitit mwen. Ou pa yon timoun ki devan w nan, la pou wap rele l madanm ou an. Se mwen pou di madanm ou, e mwen ki ka fanm ou. Sa a pa ka fanm ou. Ban m, ban m pitit mwen mwen tanpri. Ou e mwen ki ka madanm ou, e mwen pou pran kòm fanm ou. Men se jwe map jwe a timoun nan wi. M pa nan bagay jwe a timoun, m pa nan bagay rele timoun madanm ou. E mwen pou rele fanm ou, e mwen ki ka fanm ou. Epi si ou te, si ou te fanm mwen, m tap kontan wi. M tap, m tap kontan, m tap kontan, hee. Eveline! Eveline! Ou te presi wi. Ou te presi wi. Pipiti bon kòman fè k fè sanwont konsa aa ou te gen yon moun ou sanwont ou yon di ou pa di pitit fi a se madan bèk sè ou epi wap di bagay konsa aa. M pa konn sa wap di la non.

Yo ap vin di sa poupou te pa konn ou pat konn bagay sa yo ou pat konnen yo. Ey pèdi papa fout yon ti zen pye nan kòlèt mwen depi lè marim mouri e 35 ans m ganyen wi depi m pa nan lavi gason. Humm e sa w di e sa w di humm alò pinèz 35 ans ou gen 5 ans. Granmoun, pa okipe pè ti bo tande ann pale bagay serye. Ou pa gen kafe? Pitit mwen, m pa fè nan. O, granmoun! Bon, ou leve ou konnen ou gen moun lakay ou pou leve ou pa fè kafe. Kòman sa? Pitit mwen, depi se ti kòb m te genyen, m depanse tout pou m voye Magi ale. Tout ti te yo m fin vann yo, m rete yon ti te e li m pral gade si m a vann. Magi poko ap travay, li pa ka voye la a. M pa gen kòmès. Ah pitit mwen. Antouleka granmoun nan kite sa men 500 goud al fè kafe a pou nou ka bwè tande granmoun Epi ale vit. Pòt bon bon malaj se pou ou nan bon malaj se m konn tou pa bon pòt ou pa bon tete m kap pran mas yon ti zabò kat ou. Wi granmoun pa gen pwoblèm depi gen kòb achte l. Li sa gran fanm men gran fanm wi pòpòt pòpòt pa gran fanm ankò wè moun nan li bay lajan. Li di tèt e pwal fèm ri si bon ti kafe. Ou gen 7 jou ou pa frekwante isi. Epi m tande moun yo di yo pwal fè manifestasyon jodi a wi. Oh ki sa granmoun manifestasyon menm? Wi m tande manifestasyon pwal fèt pou bandi pou yo te ka kouri dèyè bandi fè la polis vini wi. Oh m kontan granmoun m deja nan manifestasyon cheri a m kontan. Ou pwal nan manifestasyon? Ou pwale?

Manifestasyon sa m pral ladann bagay manifestasyon sa son manifestasyon bwa kale wi. Mwen menm pitit mwen tèt kay mwen m pa vle pèdi m pa konn ki manifestasyon li ye depi se kont bandi m prale.
Papòt. Moun ki gen kay pèdi yo kot sa w gen lè w pè pèdi a. Welcome my friend Ket kay sa wap gade la se Redi m te Redi pote blòk soti jis anba nan mòn kay silyo pou m monte sou do mwen pou m fè vye bout kay mwen se pa gason ki te fè li nan se mwen ki Redi mwen fè vye bout kay a kay a se papa m ki kite l pou mwen mwen. Li bon granmoun epa bon te di tap manke w dega. Epa manti kot kay ou genlè ou pè pèdil la bon mwen menm m te gin gwòsè kay sa bò isi an m pèdil ou menm ou pa ta ka pèdi ti sa ou gen la. Mwen sa wè m rele an nap di ti kay la se mwen ki ta ka di fè li e se sou dom nou vin kouche pou nou domi gen moun ki te konn kouche la magi m pat janm kouri dèyè yo men moun vin la pi ta m pa kouri dèyè yo pa fenk pale m mal si gon moun plas nou pale se nou. Depi yon van vante lakay la kouche wi li sot tonbe wi. Se pou sa m pa vle w bale anndan kay la, se pou w pa kraze l wi. Woy granmoun ann ale ann ale ann ale nan manifestasyon granmoun ann ale dede granmoun leve kò w ann ale. M al nan manifestasyon depi 86 wi m al nan bagay konsa. Anben granmoun fò w wap reziye w pou n ale paske ou prèske pèdi ti ajou pa w gen la fò w fè rapid pou n ale. Yap bay gaz, ou di w prale mwen m pap kenbe granmoun non men dayè m ap on bò w ap on bò. E pantalon pou mete granmoun. Pantalon tenis pou mete. Kiyès ki pral bay gaz la. E granmoun mwen ye. Ou chèf ta vini banm gaz. Map rale madanm mwen m bat li wi.
Heeyy sa wap fè granmoun. Haa ki bagay sa. Men chèf la fòl konnen granmoun mwen ye. M paka nou bagay. Pap gen dezòd. Map pale ak tout moun pou yo pa tire wòch. Ebyen atansyon granmoun pou fo dent nan bouch ou a pa sot tonbe lè wap tire baton an. Ou wè tout madichon nan mouda ou.

Oh sa vle di son paw la yo gentan pran kay ou. Yo gentan pran l m kouri nan nwit mwen kouri avèk yon timoun sou bwa m pa konn kote m prale se ka yon granmoun m al ateri granmoun sa tèlman ap manke m dega m byen kontan manifestasyon sa jodia. Donk kounya la kisa ou menm ou genyen wap mande leta. pale kite m Map mande tande leta pou pou yo fèm rekipere tout sam pèdi yo paske m pa gen kote pou m ale m pa gen kay m pa gen anyen se nan lari m preske domi. E men nou ap gade yon granmoun la ki nan manifestasyon an jan granmoun nan pa menm ka mache e manmi sa ou vin fè nan manifestasyon sa jodia la. Peyy Bondou eh eh eh radyo radyo eh eh non se pa radyo non se medya an liy. Bonjou radyo medya an liy mwen menm map di tout moun Mwen se gwo moun, depi 90, m pran lari, m al nan manifestasyon pou m te ka pale kont Divalye. Men jounen jodi a, m fin redi fè vye boutèy mwen, m pote sak siman sou do mwen, m pote blòk sou do mwen, men vòlò dèyè pran vye boutèy la. Si yo pran li, m p ap gen kote pou m ale. Men kounye a m pa ka manje, m pa ka fè anyen. Men manmi poukisa egzakteman ou vin nan manifestasyon an? Edem ou se ou ki pou yo pa tande mwen diw volan preske pran kay mwen mwen vin depi anba kè kay la. An ok ok ok e lepè sa m wè k bò kote w la se mari ou? Marim, fèk mwen fè retrèt depi an nan kazèt mwen m pa nan lavi gason sa gen plis ke 35 ans wi depi m te nan lavi gason. An ui ui ui ui se vwazin mwen li ye. Se wè di mwen, mwen menm m vin nan manifestasyon an. Se pou m di w se makout mwen te ye. Se makout pa t konn gen bagay konsa. Pa t ap genyen. Se kounya la vil an va la vire nan peyi a epi ou al kraze peyi a. Men tande bon, ou pa ka pale w ap pale de makout. Tout moun gen pwoblèm pa yo. Makout la, li te konn bat moun. Tavalè pa gen afè pa li. Se pa politik pap fèt non bandi nou di nou pa vle ki pran kay nou. Jenòm mwen wè ke ou nan manifestasyon an la ki sa ki mennen w nan lari a la tou ou menm? Bon mwen salye tout nan mwen remake genyen anpil derapaj ki ap fèt eswesi nan zòn kote mwen mwen ye a yo preske rive Mwen ap mande avèk leta pou yo pran responsabilite yo, pou yo frennen avèk bagay. Men, antan ke jèn, lè kòmsi w ap gade sa ki ap pase a, se vre ze y ap pran zòn ou, men kisa w panse de fenomèn ensekirite a? Mwen menm refleksyon pa mwen, sa nèg yo ap fè a li gen yon men kache dèyè l, li gen yon men entelijant. ki ap mennen bagay sa. Mwen menm m konsidere mesye sa yo kòm, kòm, kòm m te ka di sa, kòm maryonèt, si m ta di l konsa, se, se mennen y ap mennen nèg yo, se pa yo menm efektivman ki ta vle fè bagay la konsa. Petèt pou mwen, m santi s on dyòb mesye sa yo, yo, yo, yo ap fè pou de moun ki pa vle parèt vizaj yo, ki pa vle parèt tout kò. Petèt, ah, li pale byen wi. Wi, li byen pale wi. Mwen fè deba, pou wè fè fè de bagay pa kout wè l pale nan radyo, moun ou pa t gen anyen pou di a bonjou. Popo, tout moun ta l di sa yo te vle di, mwen m di afè mwen. Oh oh.
Wouyy Pòpòt, Pòpòt e kounye a m mouri. Bon koze m mouri tout lòt tan m nan Pòpòt. Kounye a lavi m fini. Wouyy Pòpòt! Pòpòt!
Men sa w genyen! Pòpòt m sot pase bò lakay la la, sa m wè m pa ka pale.
Bon epa wap pale. Pòpòt yo met dife nan kay m la. Yo met dife, yo vòlè frijidè m, yo vòlè kabann 10000 dola m nan Pòpòt. Kanape m.
Yo pran tout bagay nan kay. Pòpòt yo pran tout bagay.
Ou konn sa k pi rèd nan istwa?

Bended mwen pa kriyè, pa kriyè Bended mwen pa kriyè se vye bagay materyèl se ou ki fè li se ou ka fè li pa kriyè Bondye a fwa se lòt vòlò se vòlò l vòlò ou se travay ou travay wap travay wap fwa se lòt. Men granmoun aprè konbyen tan m pral achte bagay sa ankò m pèdi twòp bagay granmoun kisa m pral fè achte yo pandan setan m pa gon goud nan menm m pa gen anyen nan menm m pèdi tout sa m te posede. Eva me bel tet mwen epi ou dim ou dwe ba kaka. Oh granmoun pran figi di yo ankò wi kap vann kabann man granmoun pou 5 fran dola wi granmoun Bon biche paka fè anyen non. Peyizan m konnen w radi, ou pa joure youn. Granmoun m pa kapab. Granmoun e sak nan men yo a. Al joure yo sak nan men yo a. Wè fi gon bagay ou pè. Pam tande gon fòs ki pral antre epou yo touye yo grenn pa grenn granmoun. Pè pitit pa pale bagay sa fò. Bon evre granmoun yo vòlò tout sam te posede pou yo pa mouri, je yo koupe souf mwen yo menm pou yo pa mouri tou. Miroi.
Oh dat Katy pa relem.

Sa vle di, map fèmen anndan lèl mouri lap rele w dwe mwen t touye l. Ou wè ou menm nan manifestasyon. M wè tètè nan manifestasyon. Pè ti bo nan manifestasyon. E pa nou k pran granmoun nan nan manifestasyon. Ou te wè menm kota granmoun nan? M pa bezwen konnen m te wè w. Ou te wè m ou wè m ou wè granmoun nan jis mande granmoun nan sa l t al fè nan manif la. Kot manman m tou kot manman m. Kote w ye la?

An ou ale pou di vòlè pa vini. Ebyen pitit mwen, eske vye kay mwen an m ka pèdi? Mwen menm m pap kite vòlè a vin pran bout kay mwen an non, m pap pati bay yo l non. Yo mèt pati sou fyèl mwen m pap pati bay yo l non, e lè m ap rete la m ap mouri wi. Enben w ap mouri manman, mouri w ap mouri wi. Epa genyen pou m te rete pou m di yo vin vòlè kay mwen an, vini, vini. Antoulèka manman yo pat menm ko rive lakay ou menm. Yo pat menm ko rive. Tètè vini yap vini bagy tètè ki te kay li fèmen nou an wi tètè vini lakay la wi. Bon si yo te rive e kalot ap kite kou ou tap kouri m gen enpresyon ewa ou pat wè sak. Tètè pèdi oka bann di mil dola mwen m pral pèdi ti pam nan. Bon tètè ki tètè n pèdi youn di mil dola ou menm paw la ki vann 200 dola ou paka pèdi. Mwen bon mwen pa rekonnen sam gen la m pap pèdi li haa. Pa pèdi anyen, mwen m priye Bondye mete pwoteksyon nan kay mwen, yap vini ap antre nan tout kay yo pa antre kote m nan. Antoulèka madanm, e poutèt sa m te rele w. M rele w pou m di w ret chita nan vye bout kay kote m te kite w la, pa mache! Magi, fè mwen, manman w gen wont manman, mwen kòman w pale avè mwen la? Patko w monte avyon w genlè panse w ka fè frekan avè mwen Magi, ah ah. M pa di w anyen non manman, m jis pale asma avè w. Si yon bagay mal rive w, pou kiyès lap pi mal, pou mwen wi. Antouka manman map degajem poum retire w ayiti poum mete w sendomeng. Kibo pral mete mwen. Sendomeng manman.
Mwen menm kèm pral fè koze sa pou yo rafe mwen a m'en fèt epi pou moun ap vin di mal nan lave boutèy. Ah manman epa granmoun ou ye kòman wal nan lave boutèy la. Mwen menm mpa pral kòtè konsa aa nan fefere tounen jeremi poum ba aa epi kay mwen a nan men kiyès map kitey. Wè bndye kay la ap mache pran manman. Map touye map pran kay mwen mkwè nan manman mari magi aa fè dife kay mwen poum pral soti. Se domeng ou brale manman wap nan yon pi bel kay ke sa wap plis alez wi. Magi kay moun pa lakay ou map rete lakay mwen banm bon pa ale ou tande moun sa yo chak jou yap rase moun.

Lè fini te pa moun moun li ye tou. Tati ou genlè fou.
Bon ou konn tout defo manmanw. Granmoun nan gon mès, lap leve w a minwi. Li gen foli priye. Lè sa li bezwen lave veso. Li te gentan wè fil arenye nan kay la. Kounye a w vle pou mal domi a manmanw pou ou? Katie fè espre w tande. Ou kwè esak fè w paka domi avèl lan? Ou byen e lòt fanm ou genyen ou pa vle manmanm veye w? An an. Dabò ou menm ou panse papa w t ka veye m? Bon papa w t papa w t ka nan kay la sim vle antre a lòt fi map antre avèl men ou menm m di w m pap domi antouka. Pale yon bagay serye tande mwen avek domi nan kay la. Sa lot fou yo bezwen al domi yo alet malandren nou yo bezwen al domi deyo a wi sa fè w paka ret a granmoun nan nan kay la ak mwen an wi.
Antouka m di w m pap domi a granmoun nan so w wap chèche yon moun pou domi avèl chèche yon moun pou domi avèl oh men pè ti bo ap vini wap pale avèl wap pale avèl Ohh male male pale avèl mesye sa li mandel bal vin mandem wi antouka sil te mande sin pale avèm di non male male. Alo Papa Alo Humm a Maggie wap pale la Non Li pa Maggie Non Ou pa janm pale avèl wi Papa se bon kite mwen repom Enon mède moun la Kout papa
Papa Pa gen kafe. Si pa pote la, l pa tap gentan reponn ou, ret la bat bat bat bat bat bat. Poum, pororom, poum, pororom, poum, pororom. Lòt vwa. Oditè, oditris, se te yon plezi pou nou te ansanm avè w jodi dimanch sa la pou n te pote pou w emisyon Eskandal Magazine, ribrik Mi 3, Pa bliye, Mirwa se yon istwa ke nou genyen pou nou pote ki reflete vi sosyal Ayiti a. Donk, pa bliye ekri nou pou di ou te branche pou nou ka salye w nan pwochèn emisyon an. Ale sou Facebook, YouTube, Instagram, TikTok make Kayatis 2019 pou w ka abòne ansanm avèk chèn nou yo avèk paj nou yo. Sans oublier les sponsors emisyon sa li bezwen nou vini vin vann antrepriz ou nan emisyon sa. Merci Son, mwen te kontan pou m te ak ou pou n te mennen ribrik sa. Se t on plezi. Enben, a dimanch pwochen.
Miwa, poukisa ou gade w nan miwa? Ou gade w pou wè si w bèl, pou wè si w lèd, si w gen enpèfeksyon pou w korije l. Konsa tou, ou jis ap obsève w. Nan lojik sa, Radyo RBplus FM. Ak Eskandal Magazine pote yon ribrik pou ou. Chak dimanch, midi midi trant, pandan trant minit, yon teyat radyofonik ki titre Miwa. Se ap yon miwa pou sosyete ayisyèn nan avèk. Des jeunes de la troisième circonscription de Port-au-Prince du groupe Kayatis 2019. Pral vin prezante w yon reyalite nan vi sosyal Ayiti a. Sponsor, vin sipòte travay la. Aple nou o 47 15 34 38, 43 85,